Poko cheri ou gen lòt fi? Abi ou konnen se ou sèl mwen gen. Epi wap ap mandem eske ou k bebe. Epa non baby bagay travay ou bèsa baby fòw kitel wi. Wi humm janw di sa menm. Zanmim nan te dim li tap fè on travay pou mwen nan jou yo la map tann li poum ka jere sa. Li ta vrèman bon paske bagay ou bèsa fòw manke banm tan baby. Ya m konprann e ou plenyen de sa tou so map fon jan kanmenm poum jere sa. Mèsi paske ou konprann mwen. Ya ou konnen m pap janm.

Gèt menn. Gade manzè mesye. Pouki wap fèm difisil konsa. Se pa dat map eseye pale avèk manzè. Li pa vle banm chans. Mwen pale a pye. M pral eseye gade sim ka bal woulib map vin pale avèl. Ou pa janm konnen. Jodia m ka jwenn chans mwen. Bonswa Vadon. Hi Roro.
Bonswa, kòman w ye? Oh, sa k pase Vanou? A bon api e kote machin ou? Non, m t ap fè ti mache. Ou konnen, dèfwa fò w fè ti mouvman avèk kò a, ou pa chita twòp twò konsantre. Ah Vanou cheri, ou konnen w mechan anpil? Dat m ap koze avè w ap fè m soufri. Bon, kisa w vle m fè menm? Ah oo pitit ou konn m ou toujou ap nwi m ou konnen m pa enterese m di w sa deja m gon gran demwazèl lakay mwen m pa kay pwan jèn gason tankou m mete lakay mwen ou konnen sa deja non m pa sou sa ok. Ebyen pa gen pwoblèm non Vanou just moute machin nan m ap al depoze w. Non mwen bon wi m pa bezwen woulib ou konnen m pa rete twò lwen m pwèske rive se tou pwè a la m ye ok mèsi. Ou ka ban m yon ti tan anplis silvouplè paske m gon bagay enpòtan m bezwen pale ansanm avè w. Ebyen ok roro pa gen pwoblèm kòm ou gen nimewo mwen rele m ok men senpleman m di w pa met espwa ok ni pa rele m nan li twò ta ebyen ok dakò bye.
Kèt mesye, fanm nan anfòm menn. M pa ka atann kilè m gen fanm sa nan men m.

Akass ou konnen m pat vle di w sa, m pat vle y al prezante w mennaj mwen aprè sa pou w te dèyè do m pou w t al nan pale avè l, e sa k fè m pat di w sa, ou konnen m pat fè w konfyans. Ou serye je chèch men je avòm ye. Epi tou renmen ban nou konsèy pa vre? Ebyen e sa k fè m ap ba nou konsèy paske m pa ta vle nan sa m te tonbe a pou nou tonbe ladan. Nan ki sa w te twouve ki fè w pa vle nou tonbe nan sa nan sa w te twouve nou? Ebyen kòm se mache nou t ap mache an n kontinye met la m a eksplike w. N al.
Ooh jezi Gade yon solèy yo mesye Ohh apa Nanay kite tout bagay ouvri anndan kay la li kite TV, limyè. Li gentan konn se princesse li ye anndan kay sa. Li pap vin travay pou li peye bill banm. Nanay! Te gwen ti gason m te renmen avèl. Ti gason sa vwal sèlman pitit ou tande wap gentan dam. Son ti yon bèl ti gason gwen kay nòmal li pa twò wo li pa twò piti. Li gwen ti djòd devan tèt li la. Pitit lèm di sa e pa ti bèl non ti gason an bèl. Ou gen foto jèn mesye an? Ya m gen fotol map montre w te montre w li pitit. Nanay!
Yes!
Vin jwenn mwen. Yes manmi. Bon Nanay, sa kap pase w konsa pitit? Pa m vini la m jwenn TV a ouvri, limyè limen, tout bagay rete limen. Sa kap pase w konsa? Oh sorry manmi, m t andan chanm nan m tap koute mizik. Kounya la m vin bliye. M kite yo anben m ka toujou fèmen ti vi a. Se pa sa Nanay m pa do m di w konsa. Isi bil isi pitit ou konn se mwen sèl k ap travay ou deja chita la ou pa vle al travay se mwen sèl k ap travay tout bagay se sou kont an m ye. Manmi se pa mwen ki pa vle al travay non ou konnen se bagay lekòl la ki fè m poko travay. Enben fò w leve pou w al chèche travay pou w ede m peye bil anndan kay la wi m pa kapab ankò m. Fatige m tayèt!
Mennen wi pitit. Sa gen yon sezi konsa w rekonèt li? Non m pa rekonèt li non cheri. Paske m wè misye bon ti gason vrèman wi. Ou si w pa rekonèt li? M di w non baby m wè yon bon ti gason li ye vrèman. Vizaj li pa montre sa non. Ebyen e sak fè yo di w pa dwe gade moun sou aparans. Sa ta di w bon ti gason sa ta vin fè m aksyon sa. M sezi pitit oh!
Ebyen sak fel ou wè map ba nou konsey la wi e nan tout sa yo m pa ta vle nou tonbe. Bon manmi
poukisa ou pa chèche yon moun depi lè papam fin mouri ou pa deside pou janm refè vye ankò ou konnen bil yo vrèman wo ou sèl ou pap ka fè tout bagay sa yo bil se ou menm manje se ou menm tout bagay nèt. Ebyen se sa fem di w pou w al cheche travay la wi pou ka ede m peye bill yo pou ka metem alez nan ki sans ou metem alez la. Nou di w konsa bay lekol la ki fe sa. Ki bay, ou kay travay maten w al lekol apre midi oubyen w al lekol maten w al travay apre midi paske isi pa gen bay sa. Manmi m konnen m jis bezwen yon komisyon bagay. Pa di m anyen, pa di m anyen. Isi se al lekol al travay. Ou pa ka vin chita la pou map ba w manje, map ba w bwe epi map peye bill. Epi afè de de bay wap dim poum refè vi m te diw m bezwen mari m diw m bezwen fè vi m fin granmoun granmoun nan m nan ki koze mari wap vin palem la ou pa wè dpi papa'w fin mouri m pa janm pran lòt moun lè fini gwosè jenn fanm tankou la kounya m pral antre yon jenn gason anndan kay la la apre sa may tande pale nan zòrèy mwen m pa bezwen mennaj m pa bezwen moun. Manmi ok an nou kite sa sa vle di ou poko janm jwenn yon moun kanpe nan lari a la jan w bèl ou anfòm la. Oh oh

Aah si se pou jèn m jwenn wi yon pakèt ki toujou ap kanpe m nan lari a bon konsa la gen yon mesye la pandan m nan lari a la se pa dekanpe se a de pawòl li ba banm la pandan m nan lari a la men m pa sou sa.

Gen bagay ou pa fè. Yeah. Ebyen ok, m ap panse sou sa, apre sa, m a ba w repons. Si sa fèt, m ap ba w repons, ok? Ok, yeah. Dakò. Yeah. Konnen m te nan lari, m fatige, m al fon ti repoze m, ok? Ok, pa gen pwoblèm, mwen menm tou, m pral gad movi. Dakò, cheri.
Ok. Pou dat Roro banm randevou pou m vin tann li la epi kite m rive anvan l map tann li vini lap jwenn ansanm avè m dayè lè moun bay moun randevou se ou k vin tann moun nan ou pa se pa mwen k pou vin tann ou map tann li.
Ki mirak Moren nan nice jodi a. Ah ou konnen granmoun sa ki vle tifi a byen di pitit li premye granmoun mwen ki konsa ki vle tifi a byen di anba men. Tèt chaje, m panse m tap gentan la. Sa e pa manman Nanay?

Sa se pa Cassie? E Cassie wi, sa k genyen granmoun? Ou pa menm wont menm. Gade ti dam sa ki pa menm rekonèt mwen i salyem epi ou menm ou wèm wap vin mandem sa p gen ladanl. Depi sou lèw m te gentan wè son ti pa bon te yon ti vèmin a ke ou te ye wi. E se sak fèm pa dakò byen avèk Nanay la wi. Depi sou fig ou sou fas ou m gentan wè son ti pa bon ye. Sa w te fè m lakay ou an, te vle, te vle pou lè m wè w nan lari pou m di w bonswa? Kwè sal fè pitit lan devan m ou menm nan. Granmoun nan bay pitit la yon sèl kalòt. Wè si te mwen menm granmoun sa te bay kalòt sa ou tap jwenn avèm.
Oh ou te fache?
Rete la yo remèt mwen.